Yon jou pou viv, yon jou pou mouri. Sa a se pawòl lanmò san jou. Wi. Bawon Plenn nan jan l rele tèt li a. Èske tout bon lanmò san jou mouri? Hum! Èske l pran bal? Ki sa k pase tout bon ak gaspiyay? Rete. Koze sa yo, se lanmò san jou menm, an pèsòn, k ap gen pou eksplike w yo. Ou pral sezi bagay sa. Ou wè koze k gen nan peyi sa a? Nèg yo pran polisye, wi. E silvouplè yon enspektè. Ay ay ay Haiti cheri Se ou k banm lavi Menm si mal kitew Ou ka konprann Petèt mwen avèw se sa sèlman nou anvi di de peyi n Men lè n wè sa k ap pase nan peyi n Nou anvi di si m ale m p ap tounen. Non, nou anvi di devan devan nèt m pap gad dèyè. Poutan se pa konsa l ta dwe ye. Se pa konsa l ta dwe fèt. Men, antretan, kite m di w, gen gwo koze la a sou kesyon jij k ap trete dosye lanmò Jovenel la. Ou pral tande koze. Gen kò spesyalize nan polis nasyonal la ki la pou jere kesyon fwontyè ki yo menm mete la pat sou yon jenn gason la a ki tap eseye rantre kay vwazen an ak yon kantite lajan 25 mil dola US nan yon valiz. Kote kòb sa a ta prale? Pa mete m nan zen paske m pa konnen. Men, ou pral jwenn detay. Hum! Antretan, lapolis met lapat sou yon gwo kagezon la a. Ey! Kagezon sa a vo lajan. Bagay la te sou yon bato ki fè Miami, Pòdepè. Bonjou, bonswa entènèt. kou mwen nou ye. Mwen rele Kesnel Dorlean. Pi gwo plezi m se enfòme w. E sa k fè m pi kontan toujou, se lè m rive nan moman pou m salye w la. Paske m konnen, sa a li vrèman. Li vrèman bon, ni pou mwen ni pou ou, paske se moman m gen pou m pale avè w. Marco Louidor. depi Bahamas kòman nèg ye? Mas Marcus Luc kòman ou ye? Evens Lamy kòman nèg ye depi Santiago? Luc li menm li depi Bahamas. Marco Louidor ap gade nou depi Bahamas kòman nèg ye? Mariline St Fleur kòman ou ye cheri doudou? Franchman mwen vrèman renmen. Lè mwen ap voye big up spesyal sa pou sitou lè w di m ki kote w ap gade videyo sa tankou jan Son Vekan fè sa li menm li nan Sendomeng donk tout moun ki Etazini anpil respè pou nou. M pap pale twòp ni m pap kenbe w pou lontan m konnen w bezwen konnen kisa k tonbe ak kesyon gaspiyay lanmò san jou polisye a yo pran kisa yo fè avè l sak pase konsa kisa k ap fèt nan peyi sa donk. Nou konnen trè byen nou anfas yon sitiyasyon ki pi difisil ke sa n pa t janm imajinen. Men jodi a la a. Hum. An nou swiv sa k pase. Kisa yo voye pou jij Orelien sou dosye Jovenel la touswit apre?

yè apre midi. Gary Pierre Paul Charles, yon jounalis de non ki fè pase l nan laprès, m pa t gen chans travay avè l nan Signal FM, men lè Gary Pierre Paul Charles ap anime Haïti Aujourd'hui nan Signal FM, e de sa l te ye a, e de gwo koze. Baww! Men majistra Gary Orelien, m ap di yon bagay. Si se depòte ou vle depòte de dosye a, depòte ou rapid. Mesye m pa konprann, mwen menm m pa, m pa desann nan pakè, m pa desann nan tribinal de premyè enstans Pòtoprens. Sa vle di, men m konnen se yon espas. ki te pou usaid, usaid, sa vle di se te yon antite pou anbasad amerikèn oubyen yon antite pou Lèzetazini li te ye. Kote nou wè tribinal de premye enstans ye a, menm jan kote nou wè primati ye sou Bisantnè a, tout se pou, mwen kwè se te pou usaid tout lokal sa yo te ye. Donk sa vle di kote Tribinal de premyè enstans la yè a se yon espas Lèzetazini te gen kontwòl li. Poukisa m pote presizyon Lèzetazini te gen kontwòl li? A di, blan meriken pa pral gen lokal yon kote li pa gen kontwòl espas la. Detwonpe nou, li pap gen, li pap pa gen kontwòl espas la. Dayè se pou Savann, kote tribinal de premyè enstans la yè, li gen yon pòtay. M t ale la yon fwa, yon grenn fwa, lè peyi a te bon. M tande la men m pa konprann m tande nan ma Haiti deba yè ene pi gran Gary Pierre Paul Charles selon jij Gary Orelien gen nèg kap pale anglè ki vin nan biro l la ki mande pyè sa konviksyon sou dosye Jovenel Moïse la.
Radio Mega. Gary jis rapòte sa majistra sa majistra di l oubyen sa antouraj majistra di l. Gary rapòte sa. Men gen yon grenn bagay. Ale di majistra w ap trete yon gwo dosye konsa. Devan tribinal la gen pòtay. Sa vle di se pa yon savann. Ebon kote moun kan rete ou rantre ou janbe nan ti rèy la gon gen li bare gon pòtay nèg ak gwo zam fann fwa rantre nan espas la yo rive nan biwo ou ajan sekirite yo ajan sekirite pò yo repouse nèg yo. Men pa gen youn nan yo ka rete. Mesye ann serye. Si nap fon bagay ann fèl. An nap fon bagay ann fèl. Pa pè di bon ok Jovenel pat merite jistis epi tout bagay fini. A di yo repouse sekirite yo pa gen youn ka rete. Men mesye. Gen moun kap viv nan peyi a. Ou pa gen la pawòl. Mwen pa konnen. M ka twò an kè m ka twouve mwen anmèdan m pa gen pwoblèm. Men se tanperaman pa mwen. Gen de bagay m pa ka vale pou moun. Gen bagay m pa ka vale pou moun mwen menm. E m pap gen bagay m pap vale. Nou pa nan savann. Nèg la rantre ak zam. Nou pa stope nèg yo. Nou repouse yo pito. Majistra li senp. Ou vle depòte w de dosye a, ou estime se de menas, depòte w, epi dosye a fini. Paske bagay Jovenel la gen moun li komanse nwi. Swa ap depote ou depote ou de dosye a. Ok? Depote ou. Men gen bagay ki pa prantre nan tèt moun dayè Noel la li pa fè buzz li dwe fè a. Li pa fè enpak li dwe fè a.
Kòman yon gwoup moun rantre vin ba w pyès ak moun. Sa rele pyès ak konviksyon? Kisa k pyès ak konviksyon? Ak pyès a konviksyon. Pi gwo pyès a konviksyon bezwen an, se sèvo kameran l pa nan men jij la jiskaprezan. Men lè w li dokiman ki pi gwo kou pyès a konviksyon bezwen. Ki, m pa konnen. M pa konnen eske yo te vin mande kisa moun yo di deja nan deklara, nan depozisyon yo fè, moun yo tande yo deja, eske yo vin mande kiyès yo denonse? Men m pa ka konprann. On gwoup moun rantre nan yon espas, yo pa mouri, yo pa arete. Mesye! Mesye dam! Bonapat di depi l won jij enstriksyon, depi l gade nan fenèt li, depi l gade, li di se jij enstriksyon k ap mande pou li, l ap vole nan fenèt li, l ale wi. Le gran Bonapat, hein! L ap montre w kouman l gen respè pou yon jij enstriksyon. Anmwe! Men tande! Bon, ok, konnya. Ann lojik mesye. Nèg ap pale anglè vin nan biwo jij la vin mande pyès a konviksyon. Kote sekirite yo men majistra? Ou pa tou revoke yo? Nou ap mouri menm jan ak Jovenel si se konsa. Ou pa tou revoke sekirite yo? Kòman yo fè rive nan biwo la majistra? Ou gen bodyguard nan lè ginen pran video yo nou wè yo. Ou gen 2 nèg ki kanpe nan pòt ou an Men kouman yo fè riv anndan an. Ou pa tou revoke sekirite yo sa majistra? Vini dwat. M konprann son jèn gason w ye. Presyon yo ka gwo nèg. Mwen menm tou se dènye fwa map pale de Jovenel Moïse la. Aswè a e dènye fwa m pran desizyon an. Ok. M pran desizyon an, m ap pale de Jovenel Mo, de koze Jovenel Moïse la dènye fwa la. E mwen k pran desizyon an. Ok? E mwen k pran l. Men ou se yon jèn gason e ou ka estime dosye a gen de bag. Pase, atansyon, kòm jèn gason gen de bagay ou ka tande. Yo toumante w wi. Pase jodi a m ap pale ak yon de nèg de Jovenel Moïse, nèg yo kriye wi.

Me mande nèg kap bay Jovenel Moïse sekirite yo eske Jovenel Moïse pat peye 5 trelè siman 5 trelè siman pou 2 nèg ki deside fè kay dayè pat ka pran lajan leta ba nèg yo ankò wap touche lè wap touche wap travay gen ekonomi ou dwe fè pou rezoud ti pwoblèm paw men miche Jovenel Moïse gen 5 trelè siman 5 trelè siman lachte nan men on zanmi kel genyen pou l ede polisye k ap fè kay.
Bouk la te lapawòl. Senk trelè siman, plizyè trelè fè, bay mesye, bay sekirite lakay li pou y al degaje nèg ki ap fè kay pou yo ka fini kay yo. Gade gen bagay nou dwe konn anndan peyi a. Gen bagay nou dwe konn anndan peyi a. Mwen menm gen yon sitwayen, si l pale, yo pral vle manje l. Yo te kòmanse atake l. Yon nèg tankou Clarens Renois te kòmanse atake Clarens Renois. Men Clarens Renois son nonm gen bagay li ka vin di si l vle. Men si l vin di yo pral vin di se mesye se Jovenel te gen tan achte l oubyen se tchoul Jovenel li ye. Wè yo te kòmanse ap fè atak sou li. Wè ki te menm atenn manman li. Si Clarencio ta vle pale li ka pale men son peyi kòmsi depi ou pale ou gon gwoup moun ki la kap al manje ou se domèstik ou se vòlè.
Tande koze. Humm. Iiih. Bon pou etranje debake. nan tribinal pou al mande jij dokiman etranje ak zam nan men. Bon kote nou pran la a? A a. Ouyy. He. Kat on koze mesi. Bon, sitwayen sa li menm te deside rantre kay vwazen ak yon gwo vale lajan. Anviron 25 mil dola Kote l jwenn li? Kote l rankontre avè l? Antouka, yo arete misye. E yo kenbe lajan an. Men m ap mande m, èske lajan sa a p ap pèdi? Sou fwontyè nan peyi Dayiti, yon gwoup polisye pran a 25 mil dola nan men w, dola m konnen an. Èske w konprann deba a, Tom? Ou kwè nèg sa a ap bay lajan sa a? Bon, Se pa bagay poum ta di, men ou gen dwa wè nèg yo fòse met yon dosye sou nèg la la. Bon, depi yon nèg ap vwayaje ilegal vrèman ak tout kòb sa nan men w, depi ou menm ou ilegal, kòb la pa ka legal, se enposib. Ki entansyon w? Men, polisye sa yo ap depase. Eh, Nwèl la bèl! Ayy oh wi nwèl nèg sa yo bèl monchè mezanmi bon m pa akize yo men ou a banm nouvèl mwen menm map tounen pot nouvèl ba ou si yo kite m konnen paske sekrè la oy Lapolis met lapat sou yon gwo kagezon kagezon sa te gen ladann yon kantite zam otomatik ki li menm te sou yon bato ki asire trajè Miami Pòdepè pou kiyès zam yo? Mande manman w a tou m pa konnen. Bon, menm prezidan Jovenel Moïse te di l pa konn mèt zam yo. Vin mete m nan zen. An, e pa mwen a jwenn. Mkm. Mwen, sa m konn nan kesyon zam. Se enfòme m ap enfòme w, mwen konnen ke lapolis sezi zam yo, men m pa konn mèt yo. Zam isi pa janm gen mèt. Zam k ap soti pa bò isi. Se tankou lè pou zam nan monte bato a. Se bon moun ki mete l ladan l. E bon moun tou ki ta pral resevwa l. Men nèg pa bò isit yo pa se moun nan tete. Komabo! Hihey! Bon, ban m kite ri a. M konnen ri a enpòtan paske m pa vle w strese ak sa k ap pase nan peyi sa a. Non. Men, menm lè m pa vle w strese, men gen bagay m konnen tou ki boulvèse w. Gen bagay, lè w ap gade kisa.

Menm si lamò sanjou te pran bal depil pa bèbè kòman sa tap ye. Kraze lari a. Kraze lari a. Sali leta. Boule tout pa kan pa. Zero mal konprann yo. Peyi a tap sansinik. Lèm diw peyi a tap sansinik. M pa tap di lemond tap sansinik non. Men m konnen depi nan plèn nan rive ka potoprens tap sansinik. Eeh nou tap bloke tout kote pase nou gen aksè pou sa nou menm. Alèz. Epi lè yo vin relem. Metye afwontman fèt la nèg yo di epa yon bagay ki grav yo ka bay mesye ok si gaspillay ta mouri avan yè m pran yon polisye m pran polisye a pandan m pran polisye a lèm mande kisal ye m pozel de kesyon. Li di m li son espektè.
Enspektè William, depi lè w nan lapolis, konbe bandi w tiye, konbe abi w fè?
Ou te raponn mwen sa nan Alkadè Bini. Mesye jèn nan Alkadè Bini te fè dezòd, yo pini tout nou 30 tan nèt. Si w ap chèche m yo pa wè m anndan Akademi an. Fè restrent la al chache gwo tete a. Si yo pa jwenn mwen, tout nèt la ap pini. Etan done m fè pati de enstitisyon an, yo sanse pote ti klè. Men mwen menm pèsonèlman, an pèsòn, m arete moun. Se djòb mwen, m arete moun. Nan enstiti, nan inite m ye a, se pa inite a non. Bon, se yon inite l ye kanmenm, pou enstati, se yon inite l ye, l ye entenn.

Map voye w ale sa fè 2 fra ke m bwe polisye m pa tiye l e lamwatye nou nou menm pa mal fra menm jan avè nou sa pa vle di m pa mechan non paske nou konnen m manje moun sa pa vle di m pa mechan non men kòm gen nan nou menm ki nan lari a kap tiye malere san site. kap arete malere san site, ap demoutre nou kwa pa nou an, madichon nan bouda nou an, e pa mwen kap pote l pou nou. Kòm sòlda yo antrave w, si w te gentan sibi yon pèn nan men yo, w te tou sibi l. Men depi w te gentan rive devan m la, w pa gen kras pèn wap sibi. Kisa ke wap pote pou souvni kòm polisye parèy ou yo ke w pral di yo men kijan Lamonsanj resevwa w?
M te konn fè aksyon sa yo deja, m te konn tande l paske moun ki pafwa kidnape yo rakonte ki jan sa w fè mwen, m te kwè paske se moun nan ki rakonte m men m pa t janm konnen.
Apre m fin fè videyo enspektè sa, Apre sa m voye misye lakay li menm zam lan m pa ba li. He mesye! Pou m ta gen gaspiyay ki son boul grenn dwat nan bouda m wi pou m ta pral pran yon polisye m ta pral voye l ale. Men pa bliye mesye! Mennen koulèv la lekòl se yonn men pou fè l chita se de. Pase mwen menm m pa nèg M pa nèg. Kijan w konprann nan m se nèg m renmen 57 bouton m pot nan kanson pantalon m. Ay m se gason tout bon non konnen grenn nan bouda m plen. Pou m ta gen yon menm yon senp sòlda tonbe nan baz mwen pou m ta pran yon polisye pou m ta voye l ale. Polisye sa mesye m tap manje la bannann Nou konnen sa pa chale Nou konnen m manje moun M tap manje polisye sa bannann Men kòm tou M pa gen Solda mouri Gaspillay pa mouri Men lanmò se jou M tande m pran bal nan vant M tande m pran bal nan vant M tande m pran bal nan vant Ou konprann M tande m pran bal nan vant

Ou konprann? Kite djab bwe manje m pito, pa pèdi tan. M pa konn bagay sa yo granmoun. Se yon lòt granmoun m ta jwe a. Ou konprann? Jwabèt la pa manke la. Nou pa konn bagay sa yo frè m. Humm. A e lò e, e kankou, e kankou yon lòt baz. Menm baz la. Ou konprann? Pandan y ap travèse, y al kont, y al, y al sote sou cha. Yo ouvè cha a bal, cha a pandan cha a tire yo gon bal ki pran nan kawoutchou wa nèg yo tou ale yo kite machin nan. Tande lamò san jou. Lèm nan lari granmoun e menm jan w president nan lari wi. Si se mwen cha a te ka gentan rive sou solda mwen mpa li patap gentan jwenn mwen. E solda solda mwen lèm nan lari anvan anvanm beke lari a. Yon bakòp kwaze an wo an kwa, yon bakòp kwaze an ba an kwa, epi mwen menm yo kite ouvèti a pou m pase. Bon, lè m deyò, kòtèj ki deyò fè. Bawon Plèn nan di l li pa pran bal. Li di gaspiyay pa mouri. Se sa l di. E erezman misye pa fè polisye a anyen. Men ta sanble, jan n ap gade bouch polisye a la a, ta sanble anpil nèg nan nèg li yo, daprè sa l di, te gentan bat polisye a. Men erezman l pa mouri. Lè yon enspektè dpolis rive nan nivo sa a, nan nivo raz sa a, èske ou pa santi w nève? Ou pa santi sa boulvèse w? Hein? Ou pa santi sa dwòl? O mon Dye! Nan yon moun pran ti tan pou gade reyalite jenn fanm sa a.

men e tou nan zòn nan m te rete Matisan, chimè fè m kite zòn nan e m viktim tout kò m la chaje mak magann tèlman. Ou kapab wè mak yo? Wi tout kò m la, tout pye m, tout do m, tout ponyèt mwen, ok, tèlman m viktim.
Kounya la m oblije. Nan kisa w viktim lè konsa? Lè konsa e lè chimè yo te kenbe m anlè.

Yon seri de ka jèn ki ta vin fè yon fo ti kòb la oblije chita lakay li pè pou kidnapin, yo va kidnape moto, tout nan kidnapin, tout kalite bagay oblije fè, tout moun sa yo oblije ret lakay yo, yo pa mache. Ki laj pitit ou a? Pitit mwen an, aktyèlman la li genyen 24 an.
Ok. L ap viv yon kote avè w non? Non li la wi, li andeyò.

Kite peyi a yo bouje pè yal fè a nan ya yo bouje al abite an afrik an peyi etranje yo bouje bay peyi a pase yo pè pase yo wè menm ayisyen parèy yo a se yo menm kap goumen ankò lè yap divize antre yo.
E yèswa w te sòti? Non, m pase m pa t sòti paske m te santi yon tèt fè mal. Aktyèlman la m malad la. M te fon yon kòlè pandan se tan ke m te fon kòlè a kounya la m te santi yon tèt fè mal. M al vin ban m yon lapyèt. Yon demwazèl ki te la ki t ap benyen m, yon pwòsyon mwen, mwen di ke m pa pran lari aswè e yèswa. Men depi avan w te kite Matisan w t ap viv la? Pitit ou lè l wè w soti leswa konsa li konn poze w kesyon? Wi li konn poze m kesyon paske m te toujou di l konsa men sa m ap regle pou m ba l pou m ba l manje pou m peye lekòl pou li pou l wè pou l ka pran lajan m nan o serye konprann paske m te mete l lekòl konprann m ap peye lekòl chè pou li pou l pran bagay yo o serye pou l pa panse ke se chita m chita w moun ap konn ban mwen ou konprann m fè edikasyon li konprann. Kap an reto la aktyèlman la. Ou konprann lè finn fè l aprann 2 metye. Men se aktivite sa ki fè ke ou pa ansanm avèk papa l ankò oubyen? Non e pa gen rezon pa ansanm avèk papa l non. Papa l te gentan gen yon lòt fi. Ou konprann? Gen plizyè fanm. Mwen m yon timoun mwen te aswete pou lè m te pitit la e 15 an m gen. Ou konprann e 15 an gason m gen. Men kounya ki laj ou?
M pral gen 20 novanm nan pral fè m 36 an. E 39 an. M fèt 20 novanm 82 m pral gen 39 an daj. Alò ou di ou ta renmen kite aktivite sa ke w ap fè a pou w ta al fè yon lòt aktivite. Se ki aktivite ou ta renmen fè? M ta renmen, dayè m gen paspò, m ta renouvle viza m, m ta renouvle paspò m, apre sa m met viza m. M al fè, m al met viza a sou li, m al fè vwayaj sino m al achte pou m vann. M gen paspò, paspò m fini, m ta renouvle l, yo te ban m yon èd m renouvle paspò apre sa. M met biza pou yo met biza pou mwen M ale sendomeng m al achte m vann m pran ti gason pitit mwen. Nou pral fini ansanm avèk ti echanj lan nap fè a se kijan ou rele? Mwen mwen rele Normil Mona. Donk si yon moun ta vle rejwenn ansanm avèk ou poul ta ede ou se ki kotel kapab jwenn ou? Nan aktyèlman la mwen te e kay zanmim nan m desann la Aktyèlman la, mwen wè mwen lakay mwen emèje akòz de sekirite a ki fè ke m pa t ka pase zòn Matisan yo, m oblije vin la. Mwen wè men lakay mwen emèje depi mwen abite Vèje 3, bò lekòl nasyonal la.
Donk, si w gen yon konsèy ou ta renmen pataje ansanm avèk lòt jèn fi? ki nan sitiyasyon kote l gen bezwen, men ou menm ou chwazi fè yon lòt aktivite pou w kapab ede tèt ou, se ki konsèy ou t ap di? Men konsèy m t ap ba, m t ap di kon sa ke pa gen anyen serye deyò a, si yo ta gen yon moun, fanmi yo kèlkonk, oubyen yon moun ki te ka ba yo èd, m t ap di yo kon sa ke degaje w fè yon konbyen paske vi a pa gen anyen serye ladan l.